Kote e misye mezanmi sa ap konstwi yon apatman de 5 etaj e nou la nan bel orizont na pral fè sa avek ou nou pral montre ou kijan sa fèt e kijan pou fè siksè nan brezil e si wap viv nan brezil nou ka montre ou nan peyi de kijan pou fè sa e senatis pataje live la pou mezanmi.

Teyide nan Belo Horizonte e kote nou e debake e kote nou nan Belo Horizonte nou vin wè kelke zanmi e kote nap wè mesye sa yo ap fè siksè e nan Belo Horizonte jodi a nou vin la avèk zanmi nou Rony e ki ap monte yon apateman e pase E 4 etaj e la nou ka wè e kijan sa fèt nou te nan vwayaj jodia e nou gen plizyè zanmi avè nou e nap prezante nou zanmi sa king king fire king fire zanmim kòman ou ye nou anfòm e nou la jògens nou avèk king fire jodia e nan bèl orizant e nan pakou e travay nou e men nou gen yon ansyen zanmi nou pa wè lontan e nou te oblije di vin wè li e nap di moun yo pataje live la se yon live ki enpòtan e nap fè jodia live sa yo se se live espesyalman pou moun ki brezil moun chili sa w wè king e ki ki ki pati e ki moun ki panse e se lè w brezil lè w chili e lavi sa li pa osi fasil e nap di moun yo jodia e nap montre w klè e kijan Lavi fasil lè w pare pou travay. Men sa w wè King. Wi, tou senpleman m ap di tout moun bonswa. Sa vle di mwen ansanm avèk DG an. Pi gwo pwoblèm ki genyen nan Ayisyen, Ayisyen pè eksplwate mache an. Sa vle di gen anpil Ayisyen ki plis kwè nan vann lè, nan travay ak blan, M panse ke si tout Ayisyen te konsyan, yo te kwè nan tèt ansanm, yo te kwè nan biznis, yo te ka rive lwen. Sa vle di, m panse Dejean se yon egzanp, epi tou nou gen yon zanmi la ki se yon egzanp. Sa vle di se Dejean ki te inisye misye nan biznis, jounen jodi an men kay misye ap konstwi nan Brezil.

E nou vin wè li, e an vrayaj pou Teide e kote, jodi a e nou vle prezante w mesye a, e pou nou montre w kisa ou menm si w travay di, e si w vle fè siksè, e gon sèl fason pou w fè sa, se travay. Pa gen lòt wout pa bra, e nenpòt peyi ou ye a ou ka fè siksè. Sèlman nou di'w fò'w konsantre o travay. E la na pral montre'w e son konstriksyon kap konstri ki poko fini men e pou nou montre'w valè e kòman sa fèt. E Rony frèm vin nou fon ti pale, vin nou fon ti pale e vin nou fon ti pale Rony e la e e e fò'm di nou e m'poko montre nou mesye a pase vini pase mesye sa son mesye spesyal e fò'm di nou. E banm ban nou mesye a, map ban nou detay la anvan e zanmim yo pataje live la son live ki enpòtan menm si ou wè misye jan ou wèl la e son moun li ye se vye frè nou Rony se yon zanmi e nou rankontre nan chemen nou e lan lane 2013 non 2013 menm se pa sa Rony 2013 kote e nou te rantre E Bel Horizonte se misye ki te resevra nou e kote nou pat menm gen papye nan peyi a e se tout biznis nou te sou non misye e jounen jodi a nou trè fyè e pou n avek Rony e
ki fon yon gwo pa nan siksè kote nou te konn pale avèl nou te pwomèt misye depi l te rankontre m nan afè travay la fò l te bliye sa e jodi a e Rony nou se vre kou bon bagay la e vre kou bon bagay la gade moun yo m pap jwe jodi a pataje live la e fè live la rive nan 100 moun. e pou nou pale. Kouzen, fè bagay yo. Rony, men, mezanmi an, Rony, prezante tèt ou avèk, kòman, Rony banm di w ti bagay, ki kote pwojè sa, lè m kite w bò isit la, kote w jwenn pwojè sa, apatman 5 etaj, bay sa se nan sèvèl mwen yo te ye, e kite m prezante mesye a mezanmi, gade. M pap jwe. Pataje live la mezanmi e nou konnen e lè map pale m pa pale san bezwen e lèm montre w fon desann sa lèm montre w yon bagay e wap konprann sam vle di a Rony an avan e bat bouch ou.
Premye di nan nou konn sa sa se Rony Rony Jérôme sa di lèn pale de Rony Jérôme se mesye a sa a di depi w rekonèt misye depi w depi w fè alyans avèl sèlman. Lavi ou gèt ap fè pa devan. Ou konprann sa di nou pap gad dèyè se devan nou prale. A di depim rankontre ak misye a di lavim chanje lèm di w lavim chanje a sa di kite miche travay nan lavi w pran bon ide yo pran tout sa lap di yo an. Rony, e nou nan bèl orizonch lè n di moun yo nan bèl orizonch so kite nou montre w pwojè a nan pral. Gen mache bagay, avèk gen ou nan bagay, pwojè gen a. bagay, gen bagay. E An al, si an w al ap la. gade la, non, non, non, Rony, kite timoun yo gade. Si w ap gade la, la se yon konstriksyon de, ki gentan gen 3 etaj anba tè. Wi. E, e Rony, plan Rony se mete l 5 etaj. Pou 5 etaj li, E li n ap prepare. monte.
Sa vle di pa sa. Lè, kite m esplike nou sa m vle di. Rony se yon nèg ki pral gen 8 a 9 an nan Brezil. E kite m montre figi m pou nou ka konprann sa m vle di a byen, e ak Rony. Rony se yon nèg ki pral genyen 8 a 9, 10 zan nan Brezil. Jounen jodi a, ki pran kouraj li a demen, se ti bagay sa m t ap pale n semèn pase, ki pran kouraj li a demen, ki konprann lavi, ki eseye konnen se pa peyi vrèman e ki fè, se ou menm, se ou menm ki travay sèvèl ou. Pataje live la mezanmi pou nou ka rive a 100 moun nan pou nou fon bèl live jodi a, paske sa n ap pale la se anpil enspirasyon pou jenn gason soti an Ayiti e li ka vin Brezil e kote l ap konstwi On apatman pase 5 etaj. Epi kote Shirley resi ap gade la se kont non sa fè yo kont sa fè yo kont sa Hi boy se a pou pitit li fòk gon 300 mil reyes pou gon ti tè. Banm di nou banm di nou banm di nou Rony se yon zanmi de long dat men pou fè sa o Brezil fòk anpil fòk anpil sajès anpil konesans E fòw pran leson nan men moun ki konèsè deja. Ki gen tèt. E se sak fè jodi a m trè fyè e ap on ti tan nou pa wè e pou m te tounen Belo Horizonte pou m te wè misye e se misye se reprezantan nou nan e nan TID e pou zafè kago. Rony se reprezantan nou nan TID. Wi, wi, sa di sa di se mwen ki reskonsab mina Gelas. E lè m vini E m te trè etone lè misye te vin montre m pwojè a, e tout moun konnen pwojè Real Estate sa se bagay m pran a kè, e m pa t ka kite sa pase pou m pa t vin prezante pwojè sa malgre sa pa t nan plan nou. Men Rony, ban m di w, ki kote w soti avèk yon lide konsa, ki jan w fè ateri avèk yon pwojè an gran vas kantite, nou konnen ki sa sa pran, èske se yon bagay ou te gen kòb la, oubyen se yon pwojè E ou mache wal pran kob nan men bank kisa projet sa ye. Bon konbyen dola nèg pam bondye telman beni nou menm yon sak siman nou pa dwe a ou konprann janm vle dila sa di nou telman gade gade nou telman gade nou telman byen beni menm yon sak siman nou pa dwe sa di ou pozem kesyon map reponn ou A di la a! Sa di yo toujou di konsa gen, kade mabò. Kite montre moun yo pwojè a, kite montre moun yo. Ba yo gen bagay, si w vle antre nan kay la, pou tèt kade. Men nap montre yo pwojè a, nan ki faz pwojè a ye. Sa di pou wè la, wè chak apatman gen 3 chanm a dòmi, 2 douch, ou wè sa m di w la la wi nan chak apatman yo. Epi gade kizin, bay, te ka dwe bay malè, Bò isi a wè m te ka di nou nan reli. Pataje live la mezanmi, pataje live la silvouplè patajel pou plis moun ka wèl. Kadi se yon kote m te ka di w se yon fazenda fechad li ye. Lè m di se yon fazenda. Ok an nou fè yon ti mache pou moun yo wè malgre li se yon konstriksyon ki an faz e kòmanse. Lè nou di pre konstriksyon se lè m tap pale nou e la wap wè se garaj ki anba E se de bagay ki gen garaj kap gen e komèsyal, sal komèsyal. Men la, menm si nou pa ka antre nèt, nap montre w e sa vle di. Wè nou pa bezwen ale nèt pase nap al pèdi kamera, nap pèdi e filin nan. An nou rete la, vini Yony, vini Rony, vini pale avè nou. E rete la pou nou wè, e pou nou wè faz yon konstriksyon, nou nan Brezil egzakteman nan Belo Horizonte, Minas Gerais kote n avèk yon zanmi Rony Jerome e se moun nou. Se moun ki te ban voye lonje la men ban nou lè nou te Brezil nou pat gen papye e mesye sa nou wè la se misye ki te jere tout zafè mwen Tout afè w nèt e sou non l.
Jiska dat biznis lan sou non l nou pa retire li paske lap fè afè pa li men nou trè trè kontan Rony jodi a pou nou la avèk ou e pou nou wè faz grandi jan w grandi paske e nou pat nou pat kite w konsa e lè nou vini monchè nou wè jan w ap grandi e nou te di moun yo brezil moun chili se pran kouraj ou a de men pa koute moun k ap di w pran wout raje pou w al mouri nan raje e ou ka fè ou ka fè se travay pou fè e nou gen yon nèg espesyal yon lòt espesyal avè nou kote king nan vin non papa e king sa a se se yon lòt frè se yon lòt frè Rony ban nou e misye se reprezantan nou ankò nan bèl orizirizanch. Se misye k jere zafè Teyide nou konn wèl sou live anpil pataje live la kouzen fè moun yo rive sou live la mezanmi pa gen rezon la poun paka monte a yon 100 moun pou pi piti se zanmi sa ki pran tout kouraj li a demen ankò kap grandi avèk Teyide Teyide lèn di Teyide se transpò entènasyonal distribitè ki pran machandiz brezil chili ki potel ba ou an ayiti E nou gon vwayaj fen bra sa. E an nou pale king nan. Pale ak moun yo de de TID. Bon se yon reyèl plezi pou mwen paske bagay yo de jou an jou ap pran yon lòt faz nap grandi paske bagay yo depi ou gen pasyans depi ou gen kouraj depi ou konn sa ki rele biznis m panse kanmenm wap atenn objektif ou an ou konprann. Sa vle di Rony mesye flash bòlèt lan se yon egzanp. Nou ta pral pale de sa, nou ta pral pale de sa men map tann nou fon lòt faz. Wi se yon egzanp.
Sa vle di bagay yo se konsa li te ide jounen jodi an nan tout Brezil. Nou te toujou ap obsève e DG an, sa vle di li te nan lòt vil, jodi an li deplase, li fon deplasman spesyal pou l rankontre ansanm avè nou. A vle di, lè yon nèg kite San Paolo, li kite Santa Catalina, tanzantan l nan yon vil, se a felisite. Anbyen, ou menm ki pa wè w konn sa, kite ide an, m panse ke se swiv live yo, se branche, gad videyo yo, TID ki sinifi Transpò Entènasyonal Distribitè, sa vle di nan kesyon machandiz. Ou menm ki ta enterese ouvri yon biznis ak yon fanmi Ayiti, ak yon zanmi an Ayiti, Nou menm spesyalman jodi an nou ba w posiblite an. E sa e nou chanje e faz kamera se pou nou ka montre moun yo konstriksyon e Rony Jérôme e yon jèn gason nan Belo Horizonte ki pran kouraj li a de men e ki konprann sa sa vle di e lè w nan yon peyi e se sa yo n ap di w la chak jou se pa e di peyi a pa gen kras opòtinite e se pran opòtinite kote misye di nou. Jouska dat li pa dwe on goud. Se yon konstriksyon nou ka wè ki deja kite 3 etaj anba tè e k ap monte on lòt on kantite detaj anlè. E Rony e nou poko fin pale. Rony ankò se se youn nan nèg e ki plis ke se youn nan amatè bòlèt, moun ki renmen bòlèt. Si se moun legliz se pa avè w m ap pale. E men moun bòlèt yo konn sa m vle di. E kite m montre nou Rony ankò kijan sa fèt. Rony se yon nèg ki e nan zafè bòlèt. e ou menm jodi a sou sou konnen chans ou paka vini e Rony avèk Flash bòlèt Flash bòlèt e la manje pou la kwit manje kwit kòman rele gade gade lave chodyè lave chodyè lave chodyè nou oblije di sa e Jean Robert kòman ou ye frèm e nou nou nou nan zòn nan Bèl Orizant nou vin a Rony e montre pwojè e Rony ap fè nan Bèl Orizant kote misye genyen yon apateman de 5 etaj e nou trè fyè de misye paske e misye son nèg e ki pran kouraj li a 2 men. ki konprann nesesite pou l te antre, entegre l nan peyi a, e misye pran tout avantaj de peyi a, monchè nou trè fyè de ou. E, Rony, pale moun yo on ti kras de ou, e ki kote w sot Ayiti menm? Rady, Premyèman mesye, gade, Ayisyen, Ayisyèn k ap gade m yo, Rady, mwen m se soti Latibonit, se Latibonit m ye. M soti anndan vant Latibonit. Bondye fè, m tonbe Brezil, li voye m nan yon bon zòn kote m rankontre avè mesye sa k rele, nou konnen Ayisyen, papa tout Ayisyen gen, sa di mwen menm, Pou m te ka di non yade, m se pitit misye, m sot anndan vant misye, tout esperyans m pran nan biznis, la l soti. Ou konprann sa m vle di w la wi? Pou moun ki pa. Wesly, nou nan Belo Horizonte, Minas Gerais, nan Brezil. Nan Brezil, anndan Minas Gerais. Se la nou ye, nou gen yon zanmi, n ap pale. M byen kontan, moun yo fè live la a 100 moun, ki enpòtan paske m te di nou jodi a banm 100 moun pou pa fè m wont avèk Rony e King nan ban nou ti espas pou nou montre moun yo e yon si bèl pwojè e mèsi mèsi paske nou pataje live la e nou a 106 moun e ki enpòtan Rony e monchè fò m di ou e aprè lè m kite w isit e nou te konnen kijan bagay yo te ye men pou fè kout gidon sa jodi a monchè m fyè de ou e daprè konvèsasyon nou te genyen. M te di w monchè depi w rankontre m e gen bagay gen lavi n ap chanje menm si menm si lavi pa t mennen nou nan menm chemen ankò men m panse w fè chemen pa w e moun brezil tande m e pa gen zafè pa genyen e e pa gen opòtinite nan brezil ou pap jwenn opòtinite nan brezil se ou k pou fè opòtinite a ok paske la se pa mirak n ap bay se se yon reyalite. E si ou nan brezil ou nan chili ou pa gen anyen pou w pè ke antre nan sistèm peyi a e pa sa Rony? Ah monchè sa di anpil. Paske si w pa antre nan sistèm peyi a pou w fè kòb, pou w fè lajan, enben fò m di w sa e pa gen anyen wap ka fè nan mond sa. E m di nou sa deja mond sa tout moun se afè enterè se zafè lajan e konstriksyon sa wap gade a son konstriksyon de Rony Jerome nan vil Minas Gerais nan Belo Horizonte e Rony se reprezantan nou TID Transpò entènasyonal nan Belo Horizonte avèk King Fire e ki toujou ap ban nou kouraj li, ki toujou ap pale avè nou. E map tounen montre nou men malerezman nou paka antre anndan pwojè a pou n ta montre w kijan pwojè a ye paske pwojè a li li depi w antre wap pèdi entènèt e men map di tout moun mèsi anpil paske yo te la e nap di tout moun nap pran chay pou FEMRA sa a TI de transpò entènasyonal FEMRADMAS nap pati vè dayiti pou n al remèt machandiz ou ou menm ki bezwen doum Nan Belo Horizonte, tcheke a Rony Jerome. Rony Jerome ap jwenn tout doum ou. Ou mèt bezwen 300 doum. Ou mèt kantite doum ou bezwen an. Rony Jerome ap fè w jwenn li. E la ankò mezanmi se yon bèl, yon bèl, bèl anbyans nan Belo Horizonte kote nou gon bon jwa kè andedan paske nou vini vin jwenn zanmi nou. Enben kote nou wè misye e nan faz konstriksyon. E m panse e moun Santa Calina te wè sa kote nou te gon konstriksyon nou t ap fè. Nou t ap montre moun yo kote. Nou tap konstwi yon apatman de 9 etaj e konstriksyon pa nou an poko menm kite tè enben o zanmi nou Rony kite tè misye pran devan e jodi a sa ak anpil jwa. Rony fon di moun yo 2 mo Bon poum byen di nou gade gade gade gade jodi a poum byen di nou kle lavi a gade kwè nan tèt nou epi lè nou wè yon frè nou vin a yon ide gade edel avè ide a epi demen lè w bezwen èd pa nou Epi ou menm wap jwenn li tou. Sa di yo di konsa chay lou sa di depi gen anpil men chay pa janm lou enben sa di nou bezwen prezans ou ba nou chaj pou nou pote bay sèvis lan ayiti pou ou epi nap grandi epi wap wè yon moun ki etazini li gen yon chèz li gen yon kabann li gen yon frijidè l vle voye ayiti wap wè jou an jou nou menm Teide, n ap panse pou n chonje lavi tout Ayisyen. An nou fè yon ti monte moun yo. N ap panse pou n chonje. Konstriksyon an, se sa l fè. Sa vle di, ki sa nou di w nan Teide, nou pa sèlman ap di w fè. Si ou deside fè, ou pa ka fè, ou pa konn fè, rele Teide. Rele Teide. N ap montre w ki jan sa. Se pa nou menm dirèkteman k montre Rony ki jan pou li fè sa. Men, enspirasyon nou nan misye, kote lè nou te rankontre, misye t ap travay, e nou te pran misye, nou di Rony, Afè travay la fini pou ou nan lavi w e se pa paske Rony gen anpil kòb, li konn anpil kontak se senpleman Rony deside mete men nan pat la li pat pè peyi a e misye rantre nan peyi a e jounen jodi a misye gen yon konstriksyon e wo nivo se de konstriksyon e nèg kon mwen konn fè enben jodi a nou wè Rony ap pote yon konstriksyon la e ki nèf kap pati pou 5 etaj e misye la deja sou. 3 etaj anba tè, yon konstriksyon kap monte, e m swete nou Facebook mwen yo, map tounen vin la vin montre nou lè konstriksyon sa fini, e pou moun e ki konprann pa gen anyen nan Brezil, ebyen m di w monchè ou jwenn anpil erè, paske e ou ka fè sa. E Rony, e di moun yon dènye mo, paske m pral kenbe moun yo pou yon 2 minit pou nou pale de TID, e e kisa w panse? Sa di pou m byen di nou, ka di ayisyen nou ka fè, ann mete esperyans nou deyò, bon sans deyò, Epi gade pou m byen di non, sa di pa rayi, pa rayi moun pou sa l ap fè, pa rayi moun pou sa l genyen, kite Bondye aji nan kè w, fonksyone ak bon kè, epi pou m byen di non, bay frè nou on men pou n soti nan tout sa, e menm jan m ap di w, si mwen menm TID pa t pran m kote m te a jodi a, m pa t ap moun m ye jodi a. Enock, Enock, nou nan Belo Horizonte, e Belo Horizonte, Minas Gerais. nan sant e nan Benezueraz egzakteman e nan Brezil kote nou avèk zanmi nou Rony Jerome kote misye ap konstri yon apatman de 5 etaj e nou deja nan 3 etaj anba tè e n ap monte e m te vle pataje sa avèk zanmi m yo paske mwen misye Rony Jerome se reprezantan nou nan Belo Horizonte yon zanmi de long dat e kote e misye se misye ki te pot tout biznis mwen sou do lè m te vin Brezil m pat gen papye e jouska dat misye biznis lan sou non misye. e nou kite biznis lan pou misye e nou bay kouraj nou bal ponyèt e jodi a lè misye rele mi di monchè vin pote ide ban nou paske e nou la nou goumen nap goumen jouska dat e m te kontan vini pou m te jwenn ak Rony e lè m vini monchè se sipwiz sa misye kite pou mwen e m jwenn misye ap konstwi yon apateman de 5 etaj andedan Belo Horizonte monchè Rony konpliman felisitasyon frè m e m panse m panse e e e peyi a konprann sa e moun ki nan lòt zòn yo konprann sa E Rony nou kanpe la e di moun yo di Nini yon dènye mo paske nou pral pran King Fire pou n al pale de zafè Sa peyi di de nou. Ayisyen Brezil m renmen nou. Sa di pou m byen di nou. Nou kenbe biznis pa nou avè nou, nou gentan ede nou twòp. Sa di m vle pou n kenbe peyi de kouwè s on biznis pou tout Ayisyen. Lè m di w s on biznis, e pa pou nou n ye sèlman n, se pou nou. Poutèt gen yon bagay m te ka di nou, lè w ap soufri yon bagay epi Bondye fè gen yon moun k ap panse de ou, e pa yon ti kras bagay li ye. E Sa di. Jimmy kòman w ye frè m? A di TIDE pa panse pou tèt li. Menm si tankou nap grandi kò de biznis nap grandi, a di men nou plis panse pou ou ke nou panse pou tèt nou. Sa di gen yon bagay m te ka di w ou vle voye yon machin Ayiti TIDE pran l. Ou vle voye yon malèt Ayiti nou resevwa l. Sa di pou m te ka di nou si nou pa vin a ide sa a, m pa di apre de 20 ane, 40 ane yon lòt pa te ka vin avè l non. Men nou menm nou pote l pou ou anvan. Sa di pataje l, pataje l, epi gade ou ede nou depase. Nou renmen w, nou renmen w. N apral pale danpil li. Rony mèsi. Rony mèsi e n ap kontinye pale. Nou la avèk Rony nan Belo Horizonte e e depi depi Minis Gerais e kote nou wè frè nou k ap avanse e kote misye gen yon konstriksyon de de e 5 etaj e se se apresye se apresye fò nou apresye sa yo. Paske pa gen anpil moun ki gen kouraj sa yo. Anpil nan nou, nou pati, n al nan lòt peyi, e n al mouri nan wout, e Brezil la gen avantaj m ap di anpil moun sa, mwen m fè tout pakou m Ozetazini, e jodi a m nan Brezil, se pa san rezon nou nan Brezil. King Fire, vini zanmi m. E la e n ap avanse avèk King. King nan vin non. E King Fire se yon zanmi e dirèkteman avèk Rony, e misye se reprezantan nou. nan Minis Gerais Belo Horizonte. N ap fè yon ti pale de TID men nou pa p rete twòp anpil ak TID paske moun yo gentan konn TID. Nou te vle prezante Rony pou jan de bèl sèvis sa yo l ap bay men King Fire se yon pyon ki ajoute nan TID. Nou konn abitye wè misye sou live ap frape pou nou. Kings, Pale moun yo de eksperyans ou, kijan w entegre avèk TID, kijan w antre nan sistèm TID a. Bon, m ap salye tout moun ankò. Jounen jodi an se yon gran plezi pou mwen paske bagay yo se kesyon rèv. Sa vle di depi lè m te Ayiti, pakou m nan biznis, rive isi an epi tou m nan yon ekip ki solid. Sa vle di depi w nan yon ekip ki milyonè menm lè w poko milyonè ou rive milyonè ou konprann. Sa vle di se yon bèl ekip. TID ap bay anpil sèvis ou konprann, epi tou sak bèl nan TID pa gen egoyis ou konprann, sa vle di TID ede moun grandi, sa vle di menm lè yon nèg ou poko nan yon nivo pou ta ye men TID ede w grandi, ebyen map di nou piga nou dekouraje ou menm ki yon ajan TID ki poko ki poko atenn nivo ou vle atenn lan se kenbe la se travay. Paske menm lè bagay yo pa fasil, men jounen jodi an nou pap di nou gen kòb non, men nou kòmanse ka manje. Sa vle di ou menm depi ou gen pwojè biznis, se pwoteje rèv ou, se goumen, se ale, se batay, se kenbe la. Paske jounen jodi an TID garanti on pakèt bagay. Nou konprann? E King nan, nap di e sa fè anpil tan e depi nou Brezil e moun Brezil te gen yon gwo pwoblèm. E yo te santi yo, yo pa dyaspora. E yo te santi yo, yo pa t moun, paske yo pa t gon aksè avèk yon yon evedman konsa, kote yo te gon yon bagay ki yo ke jodi, yo te ka fè yon bagay lakay, e yo te rele moun Brezil, se pa dyaspora yo ye. Nou pa di se sa nou vin plen, se pa se pa sa nou vin di, dyaspora ou pa, lesansyèl se yon sèvis ki te merite, e nou te fè tout sa nou konnen nan pouvwa nou e nou te pote l ba yo. Teide se yon konpayi ayisyen ki ap laji kò l nan Brezil, Chili, Meksik, an Ajantin e trè byento nou gen pou n desann Kanada avèk Gwadloup. E sa n ap di moun yo, mwa sa a menm, mwa mas la, Teide an vwayaj, l ap pati vè Ayiti. E lè nou di sa, nou menm pèsonèlman n ap desann ann Ayiti al fè vwayaj. Ou menm ki bezwen voye machandiz w ann Ayiti, rele TID, Transpò Entènasyonal. Nou gen biwo nou tou nèf ki nan São Paulo, Guarulhos, kote nenpòt sa w bezwen e ou ka vini e voye nan TID. E King nan bay moun yo dènye mo nou e pou n ale pou nou pa deraje yo. Jan nou di an.
Teide gen ajan l tout kote nan Brezil. O San Paolo, w ap jwenn yon ajan San Paolo. O Santa Catalina, w ap jwenn yon ajan Santa Catalina. O Belo Horizonte, King Faye, Mèt Rony, ansanm avè w pi rèd. Pa neglije, nenpòt sa w bezwen voye an. E si w ta gen machandiz Ayiti tou, bezwen antre Brezil ansanm avè l, ou ka toujou kontakte nou. E moun ki enterese.

Si ou vle Teide mennen w soti lakay ou an Ayiti, mennen w kay fanmi ou Brezil, Teide ka ede w. Si w vle ou vle vin jwenn nou nou menm, pèsonèlman, Teide ka vin fè w loje lakay nou, fè w jwenn travay, sa se 1 2 3 vwayaj ki chita anndan vant manman Teide, sa vle di se pa bagay n ap fè jodi a. Rony Jérôme, e pale pou m yo depi kilè n ap ponpe moun nan Brezil la, n ap mete moun nan Brezil? Gade, gade, nou isit depi 2002. 10, Ayy depi 2010 nap fè mirak bò isit. Lèm diw mirak, ayy mesye sa, sa di m te ka di non, gadel byen pou nou wè, li ka, nou ka wèl nan kòl son ti kal moun men anndan tèt li son papa. Ou wè sam diw la wi? A di poum te di nou, a di depiw pale de ayisyen nan Brezil ou pale de li menm. Sa di tout sa ayisyen jwenn, ap fonksyone, ap jwenn jodi a kòm yon benefis, misye patisipe ladan. La e nap fon kanpe la live la e map di tout moun mèsi e ki te tande nou. E e Clifford eskize m frè m Clifford Clifford nan Pòtalegre e nou genyen e e Clifford nan Pòtalegre nou genyen plizyè lòt zanmi nou pa ka chonje non yo men tout z ajan otorize te ide m ap di nou mèsi ki kanpe la avè nou e lòt semèn n ap avè w n ap di Infomax ki nan Cafelandja ki toujou ap pataje live nou yo e n ap di nou mèsi E kontinye kenbe TID paske son konpayi k pap lage, nou pa kwè nan pèdan, nou pa kwè nan lagan, e men la nou kanpe la, e nap di mèsi, mèsi, mèsi tout moun ki te kenbe live la pou nou, e e mèsi Senatus pou pataje live la, ou fè nou gon bèl live jodia, nou deja nan bèl orizont e nou siyen e dèyèl e nou out, mèsi tout moun, babay.